Abi, bon vin nan menm ou pa menm dim bonjou menm, ou ka dwe elèv, mayem sou sanm la menm. Zanmi, pa avanse video a, rete gadel jis nan fen, paske video sa a, li gen yon bèl leson dmoral ladann. Pandan ke wap gadel, abòne, like,

Bonjour classe. Bonjour prof. M panse nou te pase yon bon vakans e m byen kontan pou n debite nouvèl ane sa ansanm. Mwen se pwofesè sosyoloji nou. M panse ane a pral bèl. Donk se yon kou ki gen entèraksyon ki pral mande pou n trè patisipatif. E se yon bèl kou, map bezwen entèraksyon tout moun. Etan yon kou e an rapò avèk le rapò dè jan vivan an kominote, sa fè m pral bezwen kòmsi dè sòti nou pral fè, dè sòti sosyolojik kote nou pral fè konesans avèk milye a. M konnen nap viv nan yon milye nou tout la nou soti nan zòn nou gen vwazinaj Kerkhoff men gon rapò nou devlope avèk yo sa vle di nou tout la pratike s kon apèl la sosyoloji o kotidyen donk avan m kontinye je suis Mandela Sefo. Manm Doubou Les Intimes e mwen gentan di sa deja map dirije kou sosyoloji. Panse avèk patisipasyon tout moun kou ap reyisi. Wi, avan tou kiyès ki responsab klas la? Ou se responsab? Ok, President. Koman w rele? François Elsie. François Elsie. Ok, m panse nou sal la nou konn prezidan nou an deja. Ok, n abitye kolabore. M panse l ap gen pou li ba nou direktiv yo pou l fè tout mizanplas yo pou ane a ka reyisi. Bon, m ap bezwen pou nou prezante nou. M bezwen familyarize m plis avè nou. Pou sa, m ap kòmanse pa se mesye la.

Se jodi wi. Paske Manmwazèl, e pa ou? An, kòmsi yon etidyant ou ye ki t ap ofri modèl senaryo sa m te wè w bay anba a, ki pa menm respekte manman w, ki pa konnen ki sakrifis, nivo sakrifis, ki pa respekte sa manman w fè, ki t ap bat li, yon etidyant ou ye? Kòmsi. Ou pa konn sa? Kòmsi ki modèl w ap pwodui menm nan sosyete a? Ki modèl?

Bèl pwomosyon wi. Dosye pou m konyen, dosye apre dosye. Kòm si yon jounen twò piti, e pou travay m gen pou m fè mezanmi. Antre!

Sa k ap pase, donk m di fò m pase nan direksyon an. Donk m di jodi a la fò m pase nan direksyon an. Bon, e antanke yon paran responsab, mwen atann, mwen ta, mwen te atann mwen ke w ap fin prezante pou demwazèl la e yon ti, yon, yon ti madam ki byen saj ou ye. Donk m panse se t ap fyète demwazèl la pou mete l nan lekòl, nan kadans yon lekòl tankou lekòl isi a.

Bon si kel rive la li pa chanje sa fè pa gen chanjman pou li vre. Donk se byen domaj lè timoun nan pa konnen ki nivo sakrifis paran ap fè, pa leve, pa dòmi bonè e pran lari malgre jan sa ye, jan sitiyasyon an difisil pou fè edikasyon l. Epi fò m di w sa, demanzèl ou an fenk rate yon opòtinite la. Yon okazyon an or! Lekòl Lwès Yan siyen yon patenarya avèk yon lekòl an Frans. Si w ap antre la, w wè Lakwa Sonn. Timoun yo kontinye etid la an Frans. M panse lè konsa, li pa t ap ansanm avèk ou la. Lè konsa, l t ap an Frans. Ou wè, okazyon ou pèdi. Donk, malenvle pa bay. Fòk ou desann ou. Lè w bezwen vin yon moun nan sosyete a, ou gen de bon modèl pou w suiv. Li pa konpòtman sa w afiche a, m panse, k pral fè w reyisi.
Èske w tande? Ou tande, Abigayil? Kounye a, lè konsa ou ta pran frans ou akoz de Malin vre. Ou wè ki sa w te di m? Ou wè Malin te kontan? Tout tan m ap pale w, ou vale sakrifis mwen fè pou ou kounye la? E ou t ap al tèt fanmi w, ou t ap al leve fanmi w. Kounye a, m ap toujou rete nan vann chabon pou m okipe w, etandiske ou te ka rive pi lwen pou w etire m nan vann chabon an.

Sak pase a li fèt deja nou paka refèl ok eske ou pwomèt wap chanje wi map chanje ou pwomèt manmi wap chanje wi wap afiche yon lòt konpòtman nan lekòl la wi donk piske ou deside pou chanje em swete sa ye vre wi map chanje ou gentan rate okazyon an donk m panse wap rete nan lekòl la. Antanke bon elèv, depi ou ret konsa lòt ane, m ap mete non w nan tèt lis la pou kowòt etidyan ki pral vin etidye w. Tande?
Èske ou fè sa m di w la? Donk, manman w se malerèz, se ou ki pou w pran tèt ou pou w retire manman w. Ou ka vin nenpòt fanm nan sosyete a, ou ka vin yon gran dam. Donk, e, m panse, se ti se dlo nan je w.